Salut salut koman nou ye mwen espere ke nou anfom mwen menm kote pam mwen anfom map kenbe avek gras de Dye jodia mwen vin avek yon lot ti video pou nou nan video jodia mwen pral pataje avek nou 6 pòz ke anpil anpil fi pa renmen ke garson yo plus renmen wap jwenn Plus garçon ki renmen pòz sa yo ke fanm. Just avan mwen rantre pi fon nan video a map pran yon ti tan pou mwen remèsye tout ansyen avèk tout nouvo abòne mwen yo mwen di nou anpil mèsi mèsi pou sipò nou. Mèsi avèk ou menm ki ap gade video sa e video sa se rezon menm ki pral fèw abòne ansanm avèk chanèl la deja mwen diw mèsi e byenvini Merci avèk ou menm ki toujou kite yon like pou mwen mwen vrèman apresye sa merci avèk ou menm ki toujou kite yon ti kòmantè pou mwen se toujou yon plezi pou mwen li kòmantè nou yo e merci avèk ou menm tou ki toujou pataje video yo pou mwen pou plis moun kapab fè konesans ansanm avèk chanèl la map pwofite moman sa tou pou mwen envite nou pase vizite nouvo chanèl mwen ki se Manmi ma patisri Pase vizite l gade yon video si tout fwa sa enterese w ou va a bò ne. Ok an nou pran yon ti kout poz map tounen ansanm avèk video a. Ok mes cherie mwen tounen ansanm avèk video a jan mwen te di nou an mwen pral pataje ansanm avèk nou 6 pòz ke anpil fi pa renmen. Wap jwenn anpil fi ki pa renmen pòz sa yo men par kont wap jwenn plis garçon ki renmen pòz sa yo ke fi. Nou konnen nan sa ki gen a wè ansanm avèk fè bagay gen anpil pozisyon nou pran se pou nou kapab chèche sansasyon diferant ok nou pa pran pòz yo pou granmesi nou pran yo se nap chèche yon plezi an plis. Se sak fè wap jwenn nan anpil koup wap jwenn moun yo toujou anvi teste dotre pozisyon dot lòt bagay gen bagay yo konn ap tande moun ap di ki bon yo anvi teste yo men fòk nou pa bliye se pa tout pozisyon ki konvyen avèk tout moun E gen pozisyon ou kapab bay yon fi ki kapab fè fi sa plezi epi ou bay yon lòt fi l epi lòt fi an li pa fè fi sa plezi ok. Ki 6 pòz pòz sa yo ye ke tou anpil fi pa pa renmen. Premye pòz ke map pataje ansanm avèk nou ke anpil fi pa twò renmen se pòz ki rele andromak la men andromak la se nan sans envèse a nou konnen andromak la ou ka fèl de fason ou kapab gason an kapab kouche sou do epi fi an chita sou li li bal fas konsa tou li kapab kouche sou do epi fi an li bay gason an do li chita sou gason an epi li bay gason an do. Ebyen dezyèm fòm nan lè gfi an bay gason an do an ebyen medam yo pa twò renmen pozisyon sa lè yo bay gason an do pa kont gason yo menm yo renmen l rezon se paske lè ke fi an ba yo do pou yap gade sentir fi an ki ap brase pou yap gade mouvman fi an ap fè an yo vrèman apresye l lè fi an ba yo l konsa Poukisa fi yo menm yo pa renmen pòz sa? Premye pou premye rezon se paske lè fi an pran pozisyon sa li bay gason an do ke lè l ba l fas lan janb li yo plis soufri ok janb yo soufri epi si pozisyon sa gason an mande pou fi an li pwolonje li fè plis tan ebyen Fi an kapab vin genyen kranp nan tou lè 2 pye li. Lòt pè fi an genyen ankò ki fè ke li pa renmen l, li krent pou li pa fraktire bwa gason an akoz de mank stabilite ki genyen nan pòz sa. Epi tou si fi an pa gen pratik, si l pa konn abitye fè li, fi an ap pè. Dezyèm pòz ke fi yo pa renmen lè gason yo ba yo, se pòz ki rele misyonè la. Pòz misyonè la mwen dil deja nan yon video pou ou menm ki poko gade video sa ebyen se pòz ansyen granmoun lontan yo lè ke gason fi an kouche sou do epi gason an kouche sou fi an tou long epi yap voye zouti monte poukisa fi pa renmen pòz sa ni se pa paske li enkonfòtab se okontrè se pou lekontrè.

Li annwiye ok li pa santil konfòtab nan pòz sa pandansetan son pòz ki vrèman klasik. Ok medam yo pa renmen lè w ba yo ti pòz klasik lan gen fi ki renmen lè ou bal pòz pou wap sakaje tout bil li ok ti pòz klasik sa yo anpil fi pa renmen l men garçon yo yo renmen l twazyèm pòz ke Fi pa renmen lè garçon ba yo, se pòz ki rele la chandèl la. Kòman la chandèl la li menm li fèt, se lè ke fi an kouche sou do epi 2 pye l leve anlè epi garçon an devan ni epi garçon an ap voye zouti. Rezon ki fè fi pa. renmen pòz sa se paske lè 2 pye w anlè ou pa non sèlman ou pa kapab dire e nenpòt ti tan ke ou fè ap pran pozisyon sa pye fi an li vin non sèlman ap fè l mal li vin ba l yon ti doulè nan senti tou Ok li bay fi an kranp tou. Garçon yo poukisa yo renmen pòz sa ebyen garçon yo renmen pòz sa se paske yo bay fi an tout a tout bagay la fi an jwenn tout afè yo lè ke yo bay fi an pòz sa yo menm yo apresye pòz sa pou tèt sa Katriyèm pòz ke yon fi pa renmen lè gason ba yo, se pòz kote ke nou tou lè 2 nou kanpe nou apiye nan yon mur gen anpil fi ki pa renmen pòz sa rezon si gason an li se yon moun ki wo epi fi an li menm li se yon moun ki kout, fi an ap santi li enkonfòtab nan pozisyon sa si se li si li menm li kout Oubyen si se gason an ki kout, pòz sa yo fi an pap santi li vrèman alèz ladan l, se sak fè li tap ankò mye si wap bay yon fi yon pòz konsa ou kapab chèche yon tab, yon um levye ou kapab leve fi an mete chita sou li ou menm si w vle kanpe a ou kanpe epi Fi a plus santi li konfòtab ke lè ou mete l kanpe ou apiye l nan yon mur epi li menm li kanpe ou konnen ou wo li menm a fè l pi ba ke afè w, non sèlman ou menm ou pral oblije ap bese pou ka bay fi an bagay lan epi. Bwa li menm li pap stab anndan bouboun fi an la pral plede soti plede soti tanzantan ebyen nou menm nou pa renmen lè nap pran bagay la epi nap pran yon pozisyon pou bagay la plede soti vloup vloup pa gen stabilite ladanl fi pa renmen sa senkyèm pòz ke anpil fi pa renmen Wi se pòz ki rele cuillère la, kòman li fèt se lè ke fi an kouche devan garçon an kouche dèyè, pye nou tou lè 2 kwoupi pa dèyè konsa epi garçon an ap voye zouti monte. Par kont se yon pòz ki trè sensuel e romantik an menm tan. Men, pòz sa a, li nesesite anpil ajisteman pou bwa gason an ka byen tache, byen rantre, pou fi a santi ke li gen yon bagay anndan. Sitou si gason sa a li pa yon moun ki gen gwo bwa, se yon ti, se ti mwayèn yo ke li genyen, ebyen, Fi an pap santi li konfòtab, li pap santi li gen anyen anndan li, fi renmen lè lap fè bagay poul santi li gon w bagay ki bouche bouch bouboun li, li gon bagay ki kenbe bouch bouboun li. Fi vrèman renmen sa, si ou gen ti bwa fi an ap plis santi li enkonfòtab lè ke ou bal pozisyon sa. E lòt bagay ankò ki fè fi an pa renmen pòz sa ki fè anpil fi pa renmen pòz sa se lè ke nou konnen pye li li an kontak ansanm avèk kabann nan sa vin rann fi an mal alèz poul fè mouvman poul voye sentil a goch poul voye sentil a dwat poul gouye ok fi pa renmen sa fi renmen lè lap E pa tout fi ki renmen bay mari yo bon gouyad non men gen fi sil pa bay bon gouyad pou lap bay maril bon brase rens ou konn son vantilatè. Li pap renmen pòz sa. Si se pòz ke yon fi pa renmen lè gason ba yo, se pòz ki rele. Levrèt la, levrèt la li menm kijan li fèt, se lè fi an, 2 pla men l atè, 2 jenou l atè, sa vle di fi an li sou 4 pat li epi gason an ajenouye pa dèyè fi an l ap voye zouti monte. Poukisa fi pa renmen l, se paske Yo konsidere l tankou yon pòz ki dezagreyab akoz doulè li pwovoke nan kòl uterus fi an lè gason an ap penetre l. Gason yo yo menm, yo renmen l se paske yo jwenn tout afè yo lè yo penetre fi an konsa. Ok mes cheries se tout ti enfòmasyon sa yo ke mwen te vle pataje ansanm avèk nou, mwen di nou merci anpil. Merci pou support nou. Merci avèk ou menm ki ap gade video a ki rive jiske la. Mwen espere ke ou vrèman vrèman enjoy video a. Si ou te enjoy li pa bliye kite yon like pou mwen map vrèman kontan sa. Pa bliye kite yon ti kòmantè pou mwen se toujou yon plezi Pou mwen li yo e pa bliye pataje pou mwen pataje tout kote map vrèman vrèman apresye sa mèsi se te zanmi nou Martine nap kwaze ankò nan yon pwochèn videyo bay bay a la pwochèn tchaw tchaw je vous aime. Mwaa.